Pèp Ayisyen, Jodi a premye janvye 2023, fè 219 lane yon esklav nwa fè mond lan tranble. Wi, gen 219 lane Jeneral Jean Jacques Dessalines ak lame esklav nwa peyi Dayiti leve kanpe kont sistèm ki t ap detwi moun nwa. Esklav nwa yo kale lame franse epi kraze chenn lesklavaj. Yo kraze tou fondasyon sistèm esklavajis ki t ap maspinen epi peze souse moun nwa toupatou nan mond lan. Viktwa militè lame nwa peyi Dayiti louvri fenèt ak pòt libète toupatou nan mond lan. Ayiti pa t kanpe la a. Ayiti ak kòb, zam ak sòlda lame l mache goumen toupatou pou simaye libète. Sòlda peyi Dayiti batay pou simaye libète anpil kote, tankou Etazini, Venezyela, Kolonbi, Bolivi, Ekwatè, Panama, Pewou, Sendomeng, Gwatemala, Meksik elatriye. Menm nan peyi Lagrès, Ayiti voye zam ak plizyè tòn kafe ke yo te vann pou jwenn kòb pou lite pou endepandans pa yo. Apre endepandans nou, sòlda peyi Dayiti t al batay nan yon pakèt lòt peyi nan Karayib ak Amerik Latin nan pou kore libète ak endepandans pa yo. Pandan lontan, ekriven, istoryen sistèm nan, te fè silans sou tranch istwa sa yo. Pa bliye, nou menm Ayisyen, nou te mennen tout gwo batay sa yo nan tèt ansanm pou kont nou. Pèsonn pa t ede nou. Yo pap di nou sa, men se batay ak viktwa nou ki ouvè pòt pou dwadelòm, Nasyonzini, OEA elatriye. Si jodi a nou ka pale de Wakanda, se nou menm Ayisyen ki louvri pòt pou sa. Ayibobo pou Tousen Louvèti! Apre endepandans lan, nan filozofi jistis fòk tout moun jwenn, Jeneral Desalin te mande, E frè ak sè m yo k soti ann Afrik? Yo p ap jwenn anyen? Poutèt li te vle bay pèp la ti rès la, oligak ak defansè sistèm nan alepòk, touye Anprè Desalin. Apre asasina Odie sa, oligak yo tabli sistèm peze souse, kote yon minorite k ap piye Leta a pandan yon majorite ap manje mizè. Lè oligak yo fin touye Desalin, yo elimine tout ofisye k te bò kote l pou koze jistis sosyal ak jistis ekonomik pou majorite moun nwa yo pa t ni pale ni diskite ankò. Pandan 50 tan, sistèm nan goumen pou antere non Desalin, paske pèsonn pa t ka oze pale de Desalin. Malgre tout sa yo fè, non Desalin nan te reziste, 50 lane apre. Nan listwa nou, oligak yo toujou touye tout lidè ki goumen pou chanje lavi mas yo. Sistèm nan touye Makandal, yo touye Boukman, yo touye Akao, yo touye Desalin, yo touye Chalmay Perat, yo touye Jovenel Moïse. Tout sa ki enterese sistèm nan se mete pye sou kou majorite a. 7 jiyè 2021, lè blan rasis, oligak ak politisyen asasen touye prezidan Jovenel, gen yon bagay ki chanje. Je pèp la vin kale. Pèp la tèlman konprann ke se li menm jou sa a ki kòmanse mare asasen yo. Depi jou sa a, rezistans pèp la, batay chanjman kont sistèm nan, pa kanpe. 7 janvye k ap vini la a, 18 mwa apre Prezidan Jovenel fin travèse, rezistans rèd rèd. 2022 a, se te yon ane lanfè pou mas pèp la. Depi sistèm nan fin touye Prezidan Jovenel, 7 jiyè 2021, li mete pye sou kou malere ak malerèz nan fè vyolans ekonomik ak vyolans politik. Pa gen mo pou esplike vyolans sovaj gang ap fè sou timoun, fanm ak gason pou kenbe oligak ak move politisyen nan tèt Leta. Kanta pou vyolans ekonomik la, pa gen bouch pou pale. Vyolans ekonomik nan gaz, lavi chè, frape malere ak malerèz nan trip yo. Vant yo pa sispann kòde. Kòb Leta a pa okipe zafè malere. Oligak ak politisyen tradisyonèl mete ansanm pou manje ti rès la. Soufrans pèp la pa enterese yo. Pwoblèm pèp la p ap fini. Pandan 2022, malere mouri anba bal. Malere mouri grangou. Malere mouri paske l pa t ka rive lopital. Malere mouri anba kolera. Malere sibi kidnaping. Malere sibi kadejak. Poutan, sa pa di ni oligak, ni otorite Leta yo anyen. Kè m tris. M ap kriye nan tout nanm mwen. E m santi m revòlte pou vyolans oligak ak otorite Leta ap fè sou nou. Sa pa ka rete konsa! An 2023 fòk sa chanje! Malgre tout kalite vyolans oligak ak otorite leta fè kont nou pou fè n bese tèt, nou reziste, nou di non! Pèp ayisyen pa janm bese tèt! Malgre tout kou yo eseye ban nou, nou reziste, nou goumen pi rèd pou libète ak jistis. Apre pandemi kowonaviris la, nou wè nan nivo entènasyonal la, kòman rasis yo vin pi prezan nan mond lan. Nou wè jan rasis yo ki te anba chal reparèt epi sible peyi Dayiti. Nou wè jan yo touye Prezidan Jovenel Moïse. epi jan yo fè konplo pou mache sou souverènte nou. Batay 18 novanm 1803 a poko fini. Batay ki bay premye repiblik nèg nan mond lan libète l, premye janvye 1804, poko fini. Menas kont moun nwa peyi Dayiti poko fini. Batay pou tout moun ka jwenn ti rès la fèk kòmanse. Patriyòt, grenadye, grenadyè, n ap toujou goumen pou libète ak jistis. Anperè Jean Jacques Dessalines fyè de nou. Pèp nan 10 depatman ak nan dyaspora a toujou kanpe djanm pou goumen kont atoufè k ap kraze peyi n, kanpe goumen kont rasis k ap detwi nou, kanpe goumen kont ensekirite k ap ravaje nou. Chalmay Peralt fyè de nou, pou jan nou kanpe djanm pou goumen kont oligak k ap chache entèvansyon ke konstitisyon nou kondane. Poukisa yo pa mande ranfòse lapolis ak lame? Prezidan Jovenel Moïse fyè de nou paske nou kanpe djanm kont sistèm peze souse ke kèk blan ak oligak vle enpoze. Pèp Ayisyen, mwen tande nou e mwen avè nou lè nou deklare 2023 a se yon ane jistis. Mwen tande nou e mwen avè nou lè nou di ke an 2023 nou pwal fè rezistans pou lapè ka retounen. Mwen tande nou e mwen avè nou nan batay tèt ansanm pou jwenn delivrans nou tout ap chèche. Bon konba 2023.